fè depite Hyppolite pase pou moun kap bay kap bay manti kòm kòm on fyefe menteur map vini sou sa demen maten Trè byen. e moun wouda an pa rete tèt frèt. Wi tèt frèt tèt frèt pa gen moun kap mete lòt bagay nan tèt nou. Rete tèt frèt wouda an Bagay pa nèt sa pa gen ap manyen yo regle pou moun. asfalte. Dayè BJ gen yon seri de nèg Di kap nou sa. kap mete vye bagay nan tèt pèp lan si jounen jodi a pèp lan te kwè nan sa yon seri de nèg ap di enben se pi gwo erè yo tap fè se sa yo vin konprann. Paske lè, yo, yo, yo vin konprann lè, e bon alò, lè m di yo vin konprann nan, sa vle di yo vin konprann, yo, kòmsi moun ki, moun yo kwè kòmsi ki kapab fè pou yo, oubyen gen yon seri de moun k ap eseye mete yon seri de lòt bagay nan tèt yo, enben yo menm tou, se granmoun yo ye, yo menm tou, wi yo gen pou tande yon seri de nèg k ap pale, yo gen pou se, tande yon seri de nèg k ap e, e swa, e kole yon seri de bagay, men yo di l klè ke Moun sa. Depite Jean Wilson Hyppolite se nèg ki kwè nan travay e si yo te refize je te kwè nan yon seri de nèg ki tap voye yo pouse yo al eksè al kanpe an fas depite Hyppolite yo tap regrèt paske jounen jodi an la yo kapab di wi Hyppolite gen kèk bagay ke li di li te dil la nan bilan li tap fè a la li gen poul kontinye a touche e lap touche wi jis on poko poko bagay.
Mezanmi.
Mezanmi.
Depite Hyppolite fè katran nan la nan enstabilite nèt wi. Epi kounya epou opozisyon legal nan vin bayo bilan. Li fè 1 nan sou privert paske privert te santi ke depite Hyppolite li te vrèman proch. Jisteman.
Pa gen se sou prezidan privert loske ou sonje chavann lè ensandi a lè te gen yon ti gen moun kite mouri anpil kay boule se te sou prezidan Privè? Privè li te ye 1 an. Yo pa yo pa t voye yon goud ba li. Anyen, anyen, anyen, li rete, li rete san anyen, pa gen anyen nan men li. E Beji, m pral di w sa, menm jan ekip la, ekip sa an plas la, li fè, li bay bilan l, mwen m te swete jwenn yon bilan de opozisyon an tou. E lè sa, si yo pa ka bay li, m ap bay li pou yo. Paske opozisyon an, m panse se ta ede l ta ede pouvwa an plas la oubyen ekip an plas la. a travaye, men se pito manje yo manje pate timoun yo, manje bagay manje bagay kraze bagay moun fon ti bagay, m ka bay bilan pou yo lè m tounen, men n ap gen pou n fè l, boule radyo, vin boule lameri, boule sou komisarya, kraze wout, pon an sou wout nèf la, se sa k bilan opozisyon an, men se yon opozisyon ki ta sipoze omwen yon opozisyon konstriktiv. Men son opozisyon destriktiv. Men sa fè m mal m wè se de nèg kòm si, de nèg ki gen tèt, de nèg ki omwen gon lespri ki plizoumwen devlope k ap endui pèp la an erè, k ap ponse. Alò lè m di pèp la, yon ti kras moun paske Mwen mwen di nèg yo sa, moun ou dèy an pa. M pa bezwen konn nan ki kan ou ye, ki kan politik ou. M pa ka travay avèk yon ekip la paske. Depite Ipolit, li te fè pwomès la, Malgre se kounye a m tande gen yon seri de nèg k ap di o sa pa nan atribisyon depite Ipolit. Li pa nan atribisyon l, men lè l va fèt, kiyès yo di? Depite Ipolit. Wè madanm sa a lòt bò a, te rete l te di w konsa o wi se yon minis o minis. Bon kisa sa rantre, bon kisa sa enterese w? Ki madanm? Se t yon minis ki mete la yon depite. Alò, sè Rose, eeyy, eeyy, eeyy, ou konprann? Mwen pou mwen mwen sè Rose fon ti tann yon ti tann tande sè Rose tann bagay bagay pase menm gen de jou wap fè bagay yo bagay yo pa bon bagay yo pa bon san syèl kolaboratris mwen ye ou konprann mwen menm lè wap fè bagay yo gen de jan mwen menm mwen menm tou m wont ou konprann m wont. Antouka moun ou dalan pa pa okipe ankenn nèg ki nan mikwo kap di depite Hyppolite fè ap fè fo pwomès mwen menm sezi m tande nèg a di sa Cadet. Cadet? Kade Peterson. Pou menm Kade se yon nèg kòm si. Misye di ke yo fè yon ti twotwa, ti bagay, se fo pwomès kap fèt. Men Kade. Non, men Kade mechan la.
M panse ke nan tout moun ki nan emisyon Stadyango. Kade mechan. Ou plis konn Depite Hyppolite. Ou plis fwote avèk li. Ou konnen misye pa nan bay fo pwomès li menm. Ki pwomès Depite a konn fè li pa respekte? Men m kwè Kade etanke Prezidan AJSL, Depite a konn fè yon pwomès li respekte yo. Men ou paka ap prete non mikro pou ap di depite ap akibe pwomès li. Or, ou se prezidan AJSL, depite a bouke pwomèt l ap bay AJSL, li bay AJSL. Konbyen fwa l pwomèt ou l pa ba ou? Mesye nou mechan! Nou mechan! E sa fè lè zangi ap pale nou rayi zangi. Nou di zangi pike venn nou, men se verite zangi ap pale. Map tounen pou nou. M la.
Nou kanpe la, nap tounen sou dosye Willy Rempart a, paske demen maten map rele depite Hyppolite pou l vin pale avèk moun Willy Rempart, paske moun yo ap moute tèt moun yo, se kòmsi yo di a men men manda depite a fini, manda depite a fini sèt men gouvènman an la. Depi Tata toujou jwe sou enfliyans li, l al chache lòt bagay vini. Menm jan pa egzanp depi Tata ap pale, l ap chache yon espas la pou o Fatma antre Leyogàn. Menm jan li vini deja. Menm jan genyen yon delegasyon, wi. Gon delegasyon edh ki te vini ki te vini chita avèk depite a pou wè si Leogane vrèman li te kapab retire kò l nan blakawout. Menm jan konba kèk lòt bagay k ap vini. Ona! Ona dèyè a wi ou byen? On avct k ap frape. K ap frape! K ap frape. N ap salye direktè Alexandre Michel. Aprè santral se li menm ki bay plis kòb men fòk moun yo al chèche enfòmasyon mezanmi. E pa rete chita la Jan makendy di dayiti di ou son paket bann raketèt anndan an manti makendy se mechan monchè misye mechan plis fwa li wè kòman bagay la ap fonksyone. lè Mackendy D'Haiti ap fèl si Mackendy D'Haiti tan konnen map tande ou byen konnen nou menm nan nap tande lap konprann kel konnen se manti nap bay men mesye m tou di poukisa pi gwo fòs nou strateji nou se sou manti se sou mansonj kel chita pou nou fè pèp la konprann ke nou avèl mantò paske pèp la li menm li wè nan jel Gen moun ki sot jis taba boaz vin la. Vin la!
Yo vin la vre. Ou gen ou genlè pa pa kòmanse avm nou lè la. Wi wi sèvis nòmal sèvis nòmal sèvis nòmal poukisa paske m vle pa son ebitid pou map moutre bagay la pa bon
ò pandan l vin la la e lè a makendy ap vin bay pou l te gentan di pandan l tande pwojè a te sou pye pou l ap di e li tap bat bagay. Yo di se tout moun ki te avèk depite Hyppolite kap travay anndan an. Epa vre? Gen moun kap travay anndan an ki te fè eleksyon avèk Guston Jean Louis. Guston Jean Louis. Gen moun ki anndan an. Ki te pran sa mèm!
Pandan Hyppolite depite yap frape kont depite Hyppolite. Yo anndan an la a. Yo anndan an la a.
Enfòmasyon.
Lè nou bezwen enfòmasyon. Vini chache enfòmasyon. E si m pa gen enfòmasyon map pote enfòmasyon ba nou. Oubyen ekip sa ap pote enfòmasyon ba nou. Pase pa chita sou wozèt nou tou konnen enfòmasyon ap vin chèche ap vin jwenn nou non. Vin voye moute non. Men nap chèche enfòmasyon. E nou fòk fòk nou gen 2 moun tou ki la ki dispoze ki pou al chèche enfòmasyon ba nou. Se lè sa nap montre moun nap fè radyo. Pa kite epi sak fèm plis mal ankò Beji e nèg yo yo pran yon seri de oditè kòm korespondan yo. Tout sa oditè a di yo yo bwèl kòm pwa. Yo bwèl kòm yon ji. M paka konprann bagay sa a. Se yon metye de tèren li ye. Nou menm avan nou yon oditè ap ba nou enfòmasyon, si lap ba nou l off mic, Nou dil avann mete w an ond fòk omwen nou baw poun baw aksè pou dil fò omwen w di nou kote w jwenn sa eskel pwouve si poul pwouve si omwen fòn gentan jwenn yon moun nan sal nouvèl la poun voye al jistifye sur les lieux se sak radyo nou pa ka kite moun ap rele la gen tèl moun ki mouri manti epi nou pran noubèl nou di nou gentan ap voye moute sou li fòn fè bagay la paske nou gon jenès nou vle poun konstwi. Paka nou menm ki nan radyo, se nou ki mye plase pou n konstwi jenès sa a pou se nou k ap deprave l ankò. Nou mechan. Bonjou tout moun, zanmi nou te vrèman dekale, bon n ap konprann sa paske se se nou retounen tèlman te gen pawòl pou ki pale menm kan n ta reta pou 4 èd tan ankò nou t ap jwenn pawòl pou nou pale e nou ba moun yo randevou demen maten 8 è boul n ap la a.

Ou pa gen bwaz nan radyo ou. Kiyès sa? Eske se patnè a? Se pa patnè a? Pase gen Wi, pase gen yon nèg la ki te ensiste maten an la pou l te entèveni sou yon kesyon tè. Juge Séraphin Demanti papa map wè si mta pran misye bonè papa Paske afè afè dosye tè pa bon isit papa se tèt chaje Ankò yn fwa mèsi a tout moun ki te kontan nou retounen nap kontinye avèk travay la nou la nou anba je yo Kitem salye ankò yn fwa Chéti Tibolèt Adrien Depi w genyen kob ou asire papa. M salye mania ekol profesyonel epi m salye ok roro papè depi w mouri rele papè rele madan papè madam selina rele tout ekip la wawenx rony jakson bien aime epi mò a ap antere lap antere trè bien m salye madanm mwen sterlande dupon pitit fi mwen keisha